Ebyen nou konnen gen anpil ajan nan lari a, sa yo fè se annik ranmase moun epi ekspilse yo nan nenpòt ki peyi ke yo vle. Ebyen gen yon demwazèl malerezman ki nan kolèj nan peyi isit ke yo te depòte, ekspilse vè peyi Honduras, ebyen aprè dosye sa pran lari, ebyen jij federal ki nan Boston li deside, li mande, li egzije e li bay sèlman 3 semèn a administrasyon an kou la pou yo fè etudiant sa retounen back sou teritwa peyi Etazini. Ebyen jij federal sa se yon jij ki sòti nan state Massachusetts epi ki mande, ki egzije pou yo kapab rektifye sa yo rele yon erè ke responsab teritwa peyi sa a te komètre lè yo te pran moun sa a pandan ke li ta pral rann fanmi l vizit nan okazyon Thanksgiving ke nou konnen ki se yon gwo fèt kote ke nan peyi isit se moman anpil fanmi kite travay, kite anpil aktivite e fè tout efò yo pou yo kapab reyini pou yo pase tan sa ansanm. Mezanmi, se te yon sitiyasyon ki te ase trajik ke si dam sa, malerezman etidyant sa te viv paske se an vwayaj ke li te ye. e se menm yon sipriz ke ta pral fè fanmi l ki malerezman vin tounen yon trajedi pou li ki vin e li pase yon moman trè nwa, yon moman amè e yo te ekspilse l nan peyi ki se Honduras. Ebyen jij la ki se mesye Richard Stearns li fikse yon delè de sèlman 3 semèn e li di konsa nou pa bezwen vin pale anpil la te gen erè ki te fèt e nou sipoze rektifye sa rapidman. Ebyen, etidyant sa a, li rele Anne Lucia Lopez Belosa, li gen sèlman 19 an e li se nasyonalite ondiryèn. Li te ateri nan peyi isit Ozetazini a laj de 8 an e se apati se manman l ki te fè l rantre isit. nan peyi Etazini e yo te fè sa yo rele yon demand dazil. Erezman, yo fè konprann ke gen sa yo rele solisyon inik ki kapab pèmèt ke jistis swa randi nan nan desizyon sa nan yon evenman konsa nan yon gwo erè ke responsab teritwa peyi sa fè e se sa ke anpil moun ap deklare e yo yo espere ke rapidman sitiyasyon sa li pral remedye paske yo pat gen dwa pou yo te depòte demwazèl sa, sitou ke selon enfòmasyon ki te bay, sè ke yo te mande etidyan ki nan Inivèsite Babson ki nan ki nan State Massachusetts, yo te fè konprann ke lè li te arete le 20 novanm nan ayopò Logan, nou konnen ke se yon gwo airport ki ke ki genyen nan Boston Logan Airport, se la anpil moun pase, ebyen yo fè konprann ke ebyen se tante ke li tap rantre tante lakay li nan peyi Texas, nan state Texas, epi pou li te ka fè yon surpriz a fanmi li pou Thanksgiving. Avoka dam sa a ki ap mennen batay pou definitivman etudyant sa a retounen back nan. State Massachusetts, ebyen li fè konprann ke ebyen jij la te emèt yon òdonans le 21 novanb ki te deja entèdi pou yo pa ekspilse dam nan. Hein? Ebyen malerezman yo pat menm tenu kont de sa, responsab nan peyi sa ebyen yo te pase a laksyon e yo pa menm okipe sa jij la te di, yo te fè l kanmenm. Nou envite w bay videyo a yon like, share, pataje epi degaje yon subscribe pou kapab rantre nan bèl famiy DT a. Malgre ke jij la te bay entèdiksyon pou yo pa ekspilse etudyant lan, il semblerait que, ebyen yo te deja mete lapat sou li, yo te deja mete men sou li e se sak fè yo te gentan jwenn posibilite pou yo kapab rantre, ekspilse l rapidman nan peyi Honduras. E sa k ap pase kounye a se ke e jij la li mande ke solisyon ki pi fasil e ki pi posib pou yo kapab pèmèt ke demwazèl sa a, etidyant sa a li retounen back nan peyi Etazini, se fasil li mande pou yo kapab fè sa yo rele yon emisyon de viza rapid. Lè ou fè yon demand de viza rapid pou demwazèl sa a, ebyen se pral yon fason pou yo kapab pèmèt ke ebyen yo reponn rapid rapid aske dam sa a li jwenn posibilite pou li kapab retounen nan peyi Etazini. That's it. Se sa ke jij la mande. Li mande pou departeman an, peyi sa, pou yo degaje yo, chèche yon fason rapid pou yo kapab retounen demwazèl sa a nan peyi Etazini, paske si sa pa fèt, ebyen pral gen sa yo rele des des des poursuites aske a sa yo rele yon outraj o tribinal, paske si jij la li menm li pase yon lòd e ke ou menm ou deside fè afè w, ebyen se kòmsi ou pote sa yo rele yon outraj a tribinal la, ou defye otorite jij la. Fò n konprann ke mezanmi, lè n ap pale de jij, yon jij li gen pouvwa, li gen lèl di yon bagay ou paka pase outre de sal di a ou sipoze aplike respekte sal di a paske ebyen selon nati e aktivite ke lap mennen an responsabilite ke li genyen an tit ke li genyen an ebyen ou sipoze respekte sa chak moun chak otorite chak klas gen pouvwa ki akòde a yo menm. Ebyen, yon jij, mezanmi, lè ou pale de jij federal, nou konprann ke se pa ti koze. E se sa ki fè lè n ap pale de, de plizyè dosye, n ap pale w de pa egzanp, e tps la, ebyen, lè pa egzanp gen yon jij ki deside, ki di, bon, sa pa sipoze fèt, ebyen, se fini. Yo ka toujou ale pou yo kapab debat sa oubyen eseye chanje e, e, e pote dè, dezenfòmasyon oubyen pou di bon e ke nou pa renmen sa sa ke w di a men depi l fin di yon bagay se sa donk se nan sans sa ke ebyen demwazèl sa lè yo te depòte l la yo te gentan di konsa ke pa fè sa men di fèt ke yo depòte l ebyen jij la di ebyen degaje nou mennen demwazèl la bak èske nou rann nou kont mezanmi lè nou nan lari a veye zo nou Veye anwo, veye anba, m toujou di nou sa li trè enpòtan, il faut rester focus. Focus, fokalize nou sou bagay ki enpòtan. Se vrè ke kan vous êtes dans les rues, petèt ke se le moman ke vou, ke nou ap resevwa yon apèl, or I don't know, something is going on and you guys ahh se, se vrèman enpòtan ke nou reponn telefòn nou e ke nou pa focus, nou pa e vrèman prete atansyon a sa kap pase aux alentours de nous, il faut le faire. Non sèlman li enpòtan mache a pyès nou, mache a dokiman legal nou, men osi asire nou lè nou nan lari a, nou ap veye anwo, n ap veye anba paske moun yo nan lari a, kòm mwen di, se pa toutan ke yo pral abiye, yo pral mete yon, yon, yon e outfit, yon inifòm ki pral montre, pral idantifye egzakteman ki moun yo ye. Yo nan lari a, se dè ajan spesyal ke yo ye, yo, yo mete yo akouvè jan yo vle, Y ap kache, men osi, yo kapab montre vizaj yo e ke ou pa menm rann ou kont ki moun ki bò kote w. E se lè ou mete men sou e pi se a se moman la ke ou ou sipri. So, mezanmi fò nou rete veyatif e pi priye priye avan nou sòti. Si nou pa bezwen, silvouplè rete lakay nou. Al regle sa moun ki pa travay al travay fò nou kontinye ale vake a okipasyon nou paske fò nou peye bil nou pa gen lechwa fò nou peye bil but si nou pa bezwen si nou pa pral legliz si nou pa pral travay si pa gen vrèman yon randevou enpòtan pou nou ale ebyen nou pa oblije ap flannen nan lari a Epi sispann poste nenpòt bagay sou Facebook, sispann mache avèk nenpòt ki gwoup de moun, ale nan diferan de baz just pou n fè moun plezi. Pa gen tan pou sa! Pou le moman ce n'est pas, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Se nou menm ki granmoun tèt nou, se nou menm ki pou fè atansyon. Ok, n ap veye e n ap priye. Sa se trè enpòtan. Dakò mèzami? Ou gade anpil videyo, men si w pa subscribe se kòmsi ou pa apresye travay nap fè an paske se sèl sa ki kapab pwouve youtube ke nou gen yon chanèl ki ap mache e nou gen de sipòtè ki pa annik vin pran enfòmasyon ale menm jan ou subscribe sou anpil lòt chanèl ki bay anpil enfòmasyon nou konnen ke gen anpil chanèl ki ki bay anpil nouvèl gen anpil chanèl ki bay diferan tip denfòmasyon ke w gade ou subscribe ebyen ou sipoze fè menm bagay la tou avèk Didi Chanel. Se pa yon favè ke w ap fè nou, men se yon fason pou w kapab montre sipò w a bèl inisyativ ke nou genyen e osi tan ke nou pran pou nou kapab chèche enfòmasyon pote pou ou gratis san ke w pa peye nou anyen e san osi ke nou pa menm konnen w. Dakò? Alò rete sef kote w ye a e ke Bondye beni w. A la pwochèn pou yon lòt videyo. Babay.